Bonjou bonjou map fon ti vlog avè nou ok bonjou jwaye norèl nou al fè travay ok ka la tèt anba ti moun komès yo la ok degaje nou tout ka la tèt anba nèt ok ka la tèt anba sa yo gen gri toujou ou ban mwen tire gri sa yo

E kelke ti bagay nou gentan siye. M pap kapab timoun. Ou wè wè. Ou pap gentan nou pap gentan. Seriously. Ou pap gentan. Vlog la pap ka fèt. Oh m pa kapab vre timoun.

Me voici extremement fatigué. Mwen konn ap kapab. Lè map fè manje a si m pa fatigué twòp, map filme pou nou dakò. Je vous aime.
Tijit tijit ka travay nan otèl li gen yon janl ranje chanm nan hein li gen yon jan gade miko nou hein gad janl ranje ti rido a hein se bagay nòmal men gen yon bagay gen yon bò rido a ki pi laj ke yon lòt gen yon pleyè k tonbe gen yon pleyè k tonbe gen youn ki pi laj fò mete blan fò ti elaji blan an plis.

M sezi. Jodia mama resi kriye. So defwa lè yon moun ap pale. Tèt kay la tèt anba m te di nap fè travay mama. M te di nap fè travay nou wè kay la. So jodia mwen oblije fè netwa fè fè netwaye vyann yo nan sou bay veso. Nou ka eseye konprann mwen paske m gwo kap m fè travay. Timoun jodia mama fò kanpe la pou pale a moun yo. Yoo defwa lè yon moun ap pase yon mesaj jan tout moun fè la se pa pou fè wè m kwè nou tande vwa m se pa pou fè wè. Yon moun pa ka byen manje, yon moun pa ka fè yon bagay ki nòmal. Timoun, ti pakèt vyann moule nou te konnen an, li vann 500 goud. M pa bezwen di nou pou 4 la, men sa pou 400 dola. Men wè sa, lè Mama wè l pa ka achte vyann, l oblije di Roro ann reziye nou, ann achte yon poul, poul blanch lan pou nou fè yon ti poul dous. Si se pa t pou granmoun yo, nou pa t ap fè l. Yo, pawòl pa pou nou timoun. Ayiti fini ak nou. Avèk moun. Poul peyi yo la, mama poko byen pran swen yo. M pa bezwen al montre nou yo toujou dèyè. Timoun, mama di a Beroro ann fè yon tason, nan al achte pwason timoun. De grenn pwason pou 500 dola. Kidonk, di tèt nou nan ap achte yon 6, 7 grenn pwason. Nou achte yon ti vyann bèf. Wè sa? Li pou 1300 dola. Lè nou wè l twò piti, nou di dam nan ou mèt ba nou 300 dola. Yon ti bout kochon pou 300 dola. Meni. Men ok so pawol pa pou nou. Nal nan maket lan mama desann jodia epi li di roro nap mete yon ti krevet tou moun ki pa gen moun ki konnen kom shrimp e metel nan map mete kamera sou pou ka pale. Bon male nan.
Tale tale bebe. Non fon pase mesaj la pase bagay la fe nou mal.

So, si se pat pou granmoun yo, nou pa tap fè anyen. Ou manje kòm a di, e, jan ou di la, ou manje nou toujou fè chake jou. Ok? Yon manje nou toujou fè, se pou bagay nou di nou envante, ou son lòt istwa ti moun. Nou tèlman pa vle manje poul blan, nou pa vle voye l ba granmoun yo, Mama di, mwen, Rosie, kòm Rosie renmen poul dous, bal fè, bal, bal, achte sa moun pou l fè babekyou a. 500 dola. M di nou sa? M pa bezwen di nou pri anyen ankò, nou ka devine. Pa pale, pa pale, pa pale, pa pale.
Antouka, ou pran Jidlèn k ap fè travay? Wi, m sot pran chanm m nan. N ap met rido?
Tèt ou ap fè w mal mama, m konnen w fatige. M gen yon dlo k ap koule osi, babay. Babay! W pa di pèp la babay non! Babay! Timoun babay, kay la tèt anba, bizou bizou, demen se ye n ap fin fè rès yo. Anfen timoun, m te kòmanse fè ti bout videyo pou nou sanble m pap ka fini. Ooh timoun m ekstrèmeman fatige, nou ekstrèmeman fatige. Yo pran kouran timoun, nou konn bò kote nou rete a. Ay! Ouff! Travay fin fèt malerezman. Sa m, ok. Anfen ti moun woy. M bliye fèmen pòt. Yon bon vyann k ap bouyi ti moun. Anyen. Frè m nan pa la ti moun. Frè m nan Okap. Ti nou wè m pa konn si nou wè m. Li fè nwa tou nou bòn tripotay.

Nou wè sa m vle di. Sa m pa mete pis la dan. Trè gou. Bon m nan manje wi ti moun. Sa sou m ap fè. Sa m te pou va fè a m pa ka fè l. Nou konn ven koulè mwen an dlo li men l ap bouyi toujou. Bon m avan se telefon nan. M te fè l depi aswe a. Sa se ven m li an. Epi talala. E zan ti travay nou poko fin fè. Mwen ap bwè kleren. Hoh! Sa nou wè la timoun e fatra. M fini wi. Fatige timoun bizou demen si Dye ve. M ap monte nou manje yo dakò. Mwah! Je vous aime. M gon sipriz pou nou timoun. Manje m ap fè wi. Hihihi! Sipriz la timoun pou tout moun ki t ap mande pou li a. Hihihi! Talala! Hello! Mwen la mwen la! Ou konnen m, e, e, m rajout ki chèf kizin. Nou pa bezwen pale, ou konprann. Mama se efò l ap fè. Se efò mama ap fè. Nou ka wè, men sa l ap chache pou l goute. Ok? Wè? Nou konnen. Li tou prepare, ou konprann. Nou wè ti moun. M ap prepare. Bizou, bizou, bizou. Je vous aime.

Men sa Dylan ap regle, men sa Dylan vin ban mwen. Vire lòt bò a pou mwen. Men. E sa ou fè, Jid? E kò di gen kouran, Mama? Yo pran. Mama, depi lè ou fin gen fyèv la.

Manager m. Yo pran manager nan men mama wi. Konya lè nou pral komanse proje a m pral di manager fò vini wi pou yo pran w nan proje a. Map fè manager a manman m. Ou rayi m la. Gade kijan w bèl tifi. Non tan m te bèl.
Ou bèl tifi ou ye wi. Ou bèl ti bout madanm ou ye wi.
Ou pa bèl ankò. Ou pa bèl ankò. Ou pa bèl ankò? Non. Ou toujou bèl. M pa bèl non, m snay. Lò ap travay, ou kon, ou panse lò ap travay, ou bèl lò ap travay ou non solèy mati midi swa al travay pou ap vini chak a 4 è. Mm-hmm. Men konyon lò pap travay. Ou pa konprann ou pa pran twòp solèy sou pa soti. Pi ya pa bon.
M ap baye m grangou ou, ou pa fè m pale. Maman grangou mama. Ou wi m grangou men m pa ka manje ete m bal oblije bwe.
Mwen be fè tou rive. Kisa w prevwa fè? Anyen non. Ou pa nou pa fè di bon lè a geta pase pa gen di non ankò moun yo pa abone. Yo fòy.
E pou fè tou sa w prevwa fè? Anyen.
Mama fè yon bèl bagay tande. Non non. Pou m ka evite zanmi m yo. Mwen pa fòy. O bon map ba w kado. Bon lè fèt mwen. Bon lè fèt mwen m fò sou oh oh. Ou fèm sou. Peyi pa bon se nan kay pou fon bagay ou pa konprann ou pa bezwen nan soti sèl si wal pou tè se non men. Humm. Humm.
Nan. Kòman non an? Non non.
Wa di w benyen deja wi. Depi maten w benyen. Depi pral benyen non. Mwen fèm sa. Mwen gade m byen wè w. Mama mete dam kap vin pran rad la. Ou pa m pou menm ranje rad lan pou li. Timoun tout bagay yo la. Yon pakèt bèl rad. Ou genlè pa konprann lò moun di w li grangou. Ou pa konprann? Ebyen e kisa w vle? Anyen. Chucky wi ki sa w vle. Mama al fè soupe a non. Ou wè m pa byen, ou ban m fyèv la. M pa sou sa. M pa sou sa.
Ane laj ou a. Banm bon vag tande n ni Michael Jackson. Ni Michael Jackson ni. Ah wa, te mwen. Grangou tou? Non m grangou non, mwen bwè te. Jous kounye wap manje lazay. Pa grangou non. E yo k pa vle manje bagay sa yo. Sa lap fè la. Bon mwen sa wap fè la. Mwen mwen nan kamera. Nan telefon nan vire. Mba wè vire telefon nan. Nan. Vire telefon nan. Nan. Nan. Kot figi fanm nan. Nan.
Chòki.

Banm bon vag tande n ni Michael Jackson. Ni Michael Jackson ni. Ah wa, te bon.
Grangou tou? Non m grangou non, mwen bwè te. Jous kounye wap manje lazay. Pa grangou non. E yo k pa vle manje bagay sa yo. Sa lap fè la. Bon mwen sa wap fè la. Mwen mwen nan kamera. Nan telefon nan vire. Mba wè vire telefon nan. Nan. Vire telefon nan. Nan.
Nan.
Kot figi fanm nan. Nan.
Chòki.

Paske nou banm tapi wouj la, nap plede. M ba nou vag.